Nou di bonjou e bonswa a tout moun, bonjou e bonswa a tout entènot nou yo ki toujou branche ansanm avèk nou sou chanèl kanal pam TV. Jodi an videyo ke nou pote pou ou, men se avèk anpil tris pou nou fè videyo sa. Nou pral pale ou de Kesyon, Moun ki genyen pou vwayaje soti Ayiti pou vin Brezil, e soti Sendomeng tou pou vin Brezil, oubyen moun Brezil ki prale an Ayiti. Nou di se avèk anpil tris pou nou fè videyo sa, paseke nou konnen e mwa k pase yo, Panama te mande yon viza tranzit pou fè Eskal lakay li. Sa vle di n ap pale de Ayisyen la. Men, li te vin di Ayisyen yo pa bezwen viza ankò, tranzit la pou fè eskal. Nou pa konn sa k pase nan moman an, malgre gen anpil moun nou konnen k gen biyè pou yo vini pa Brezil nan moman an, moun ke nou te achte biyè pou yo. E sak koz yo pat ko vini e akoz maladi an men nan moman brezil ouvri pou tout moun ki gen viza ki te espire oubyen ki pral espire pou yo vini moun ki gen biyè espire yo tout moun sa yo ta kapab vini men se nan moman sa tou panama mande yon viza de tranzit ankò sa vle di pou pase lakay li Fok ou mete yon viza tranzit. E ayiti nou konnen e bagay yo pa fasil. Sa vreman fè nou tris. Sak pi di an e panama mande menm biyè sa ou gen nan men w ayiti an fok ou tradwi biyè an an español. Nou wè la bagay yo vin pi konplike. Sa vle di, malgre ou gen viza tranzit lan, apre fòk ou tradui biyè an an espanyòl pou pase Panama, paske Panama nou konnen se espanyòl ke li pale. Nou wè la pou ayisyen, bagay yo vrèman vrèman konplike. Malgre nou genyen kelke moun ki gen viza nan men yo oubyen moun ki t ale Ayiti ki te gen pou retounen isi o Brezil. Ok moun sa yo m kwè apati de 14 novanm la nou deja kominike ansanm avèk moun yo pou yo mete yo prè. Gen yon vòl k ap fèt dirèk de Ayiti a Brezil. Sa vle di, vòl la, l ap soti Ayiti, l ap soti Brezil ak moun ki te gen biyè pou yo ale Ayiti yo. Li pral Ayiti. E ankò, tout moun ki te gen biyè pou vin Brezil dirèk yo, ou konprann? Pa egzanp, lè nou di tout moun, n ap pale de moun ke nou te vann biyè. Konprann? M kwè gen plizyè lòt ajans tou. Sa vle di son yon gwoup ajans ki met tèt ansanm pou yo kominike avèk konpayi avyon sa pou voye al dèyè moun yo, al chèche moun yo Ayiti. Oubyen moun k ap soti Brezil yo tou pou yo ale nan, pou yo tou ale nan avyon an. Sa vle di moun ke nou te vann biyè. Men tou, gen moun ke nou te vann biyè ki te gen pou pase pa Guyane anglaise pou antre Brésil. Sa fè nou anpil anpil tris pou moun sa yo, men daprè sa konpayi avyon yo di nou, kòb sa yo, yo pa kapab pèdi, sa vle di kòb sa yo toujou la pou a tout fwa Guyane ta ouvri pou moun sa yo vwayaje. Men se viza viza tranzit Panama a ki ap bay pwoblèm. Alò nou pa konnen kòman sa pral fèt, kòman l pa pral fèt, men sof ke. Konpayi avyon yo di kèlkeswa jan sa ye, moun ki te voye achte biyè yo oubyen moun ki te achte biyè pou te fè eskal Panama pou te vini Giyàn Anglèz pou antre Brezil, biyè yo p ap pèdi. Nou konprann? Sa vle di biyè sa yo pa gen oken fason biyè sa yo kapab pèdi. Men nap priye tou pou Panama te kapab negosye avèk Brezil ou Ayiti. Pase fòk mwen di nou sa byen se 3 peyi sa yo ki an konfli. Brezil, Panama, Ayiti. Rezon k fè mwen di 3 peyi sa yo ki an konfli se paske se sèlman Ayisyen yo mande pou fè eskal Panama avèk viza tranzit. Non sèlman e pa pou vini Brezil men se pou vini Tout peyi an Amerik di Sid. Sa vle di kèlkeswa moun oubyen kèlkeswa Ayisyen k ap soti Sendomeng oubyen Ayiti pou youn nan youn nan peyi Amerik di Sid yo oubyen w ap fè eskal Panama, w ap bezwen yon viza de tranzit pou vini. Konprann? Men jan m di nou an, nou depeche nou kou Mèt Janjak Nou met tèt ansanm, nou jwenn yon avyon k ap kapab ale chèche moun ki t achte biyè pou vini dirèk yo Brezil, moun tou k ap soti Brezil pou ale Ayiti dirèk yo. Sa vle di, avyon sa a pap fè eskal oken kote, l ap sèlman soti Brezil. Epi li prale Ayiti dirèk. E lap sot Ayiti lap vin Brezil dirèk. Sa vle di, menm ke se pou la premye fwa ke, konprann, se pou premye fwa ke Brezil ap fè yon vòl dirèk Ayiti, men nou kwè sa pap bay pwoblèm paske Brezil fè vòl dirèk a Etazini. Si Etazini se peyi Amerik di Nò, Brezil, Amerik di Sid, Ayiti ans e nan Sant, m kwè ke si gen vòl dirèk ki fè de Brezil avèk Etazini e Ayiti, se pli fasil toujou. Ou konprann? Sa vle di pap gen oken pwoblèm pou vòl dirèk kap soti Brezil lan pou l ale Ayiti oubyen kap soti Ayiti an pou vin Brezil. Men nou pa di l ap ret konsa nèt pou on vòl dirèk. Sa vle di se yon esèy ke yap fè, ou konprann. Si ke li bon pou yo, avyon an ap kontinye vwayaje, fè vòl dirèk de Ayiti avèk Brezil. Ou konprann. Men tou, si ke l pa bon pou yo, m kwè se yon sèl vòl la yap fè, aprè nou kapab mande, e nou ka mande pou yo fè yon lòt vòl ankò, avèk moun nou genyen ki gen pou vin dirèk. Sa vle di nou pale la de moun k ap vini dirèk, moun ki gen viza, moun ki te gen rezidans Brezil deja ki t ale Ayiti li te bloke anba, yo pa kapab vini, nou fè fason sa yo pou yo vini. Pou moun ki gen pou pase Giyàn yo, sèl sa ke mwen di nou, rete fèm, sa vle di m ap pale avèk moun pa m yo, lajan yo pa kapab pèdi, daprè yon gran chita pale ke nou te fè yè, yè dimanch lan avèk. konpayi lan. Konprann? Yo di, ti pwoblèm sèlman nou gen nan moman la, se viza tranzit Panama a. Men, mwen kwè bagay yo pa pou ret konsa. Konprann? Yo pral mete tèt ansanm pou yo wè èske kapab gen yon akò antre Brezil avèk Panama. Konprann? Konpayi avyon yo, y ap chèche yon akò ak Panama. Konprann? Pou wè èske yo kapab asepte Ayisyen ki te achte biyè yo pase. Paske, depi w achte biyè an, li deja di w ki kote w ap fè eskal. Se Panama. Nan moman la, pou w vire biyè an, wi li fasil toujou. Ou ka vire biyè w. Men, se viza tranzit lan. E nou konnen tout avyon ki soti an Ayiti, kote yo kapab fè eskal. Pli fasil se Panama. Konprann? Se Panama tout avyon yo fè eskal pou yo vini o Brezil, pou yo ale Chili, Ajantin, e ni lòt peyi yo tou. Nou di moun ki gen pou pase pa Giyàn Anglèz yo, e rete fèm, malgre, eskiz, Brezil poko ouvri fontyè l non, pou moun antre nan fontyè de Giyàn avèk Brezil, moman fwontyè terès Brezil yo yo poko ouvri. Sa vle di, si moun nan ap vin dirèk, oke l ka vini. Men pou antre nan fwontyè yo, fwontyè yo poko ouvri, yo apèn konfine fwontyè Brezil yo pou yon mwa ankò. Konprann? E sa konpayi avyon yo di nou, mwen kwè e Avan mou a rive pou yo dekonfine fwontyè yo, gen yon akò k ap gentan fèt de Brezil avèk Panama. Men fòk mwen di nou sa ankò, se yon konfli ki genyen antre 3 peyi, Brezil, Panama Ayiti. Sa vle di, se 3 peyi sa yo ki ta dwe fè yon chita pale pou avyon kapab fè eskal Panama pou vini Brezil. Sa fè m vrèman tris pou afè viza tranzit sa kap bay pwoblèm. Sa k pi grav la, yo mande pou tradui biyè a an espanyòl. Sa vrèman touche m. Men, E espwa ke mwen genyen, sof ke konpayi yo di, lajan moun ki te achte biyè yo pa kapab pèdi, y ap fè yon fason kanmenm pou wè si moun sa yo kapab vini. Sof ke nou konnen lè pou yon moun soti Ayiti l al Giyàn anglè, sa vle di sa Lè w achte biyè sa, w achte biyè an de Ayiti a ri a nan angle. Brezil pa gen pou wè de biyè sa. Lè moun nan rive Brezil, li pral nan yon lòt vil, w ap achte yon biyè nasyonal pou li, pou l ale nan yon vil kote l prale a, kote l gen moun pa l lan, kote l pral desann lan. La, lè moun nan antre Brezil, Brezil gen pou wè de sa. Men nou menm ki konnen nan konpayi n achte biyè yo, de Ayiti ak avèk li an anglè, n ap fè tout mwayen posib pou moun yo pa pèdi kòb yo, pou moun yo vwayaje e nan fason yo gen pou yo vwayaje. Nou konnen, Ayiti, pou yon moun fè yon grenn dola, se pa yon bagay ki fasil. M pa menm bezwen di Ayiti, e tout peyi. Pou fè 2 grenn dola, se pa yon bagay ki fasil ke li ye. ou travay anpil ou redi pou fè kòb sa bon m kwè pa gen oken moun ou pa gen oken ajans k ap swete pou yon moun ta pèdi kòb li an di fèt ke l t achte yon biyè malgre se maladi kowonaviris lan ki koz men tou si ke kòb moun yo gentan deyò nan men nou pou n achte biyè pou yo nou achte biyè an e M ap mande tou pou tout ajans yo met tèt ansanm. Se nou menm ki pou fè efò nou. Se nou menm ki pou ankouraje konpayi avyon yo pou wè kòman yo kapab fè moun yo antre pa Giyàn Angle. Alò nou pa konnen si Giyàn Angle dekonfine pandan n ap pale a la. Ou konprann? Men se nou menm ki pou met tout fòs nou pou nou mache, pou nou pale ansanm avèk konpayi avyon yo pou libere kòb moun yo oubyen pou moun yo vwayaje vini Guyane Anglaise pou yo kapab antre o Brezil. Alò nou konnen moun ki pa gen viza nan men yo, ki pa gen rezidans Brezil deja, sa vle di se pa yon bagay ki ankò fasil pou yo ta vini nan maladi an pa ot fwontyè, men pliske kòb yo deyò, se nou menm ki vann biyè, se nou pou mete tèt ansanm, m ap pale avèk ajans yo, Se nou pou met tèt ansanm, se nou menm ki pou fè tout sa nou gen pou nou fè menm jan nou wè yon avyon prale dirèk pral pran moun Ayiti, pral pran moun, ap pran moun Brezil ale Ayiti, pran moun Ayiti pou vin Brezil pou lajan yo pa pèdi. E n ap pwofite di w menm ke biyè w la li te espire, menm ke li pa t espire, ou kapab vini 14 novanm nan la ou kapab vini. Sa vle di, e maladi a te koz biyò la espire, ki koz ou pat gentan vwayaje, ou pa gen pwoblèm, w ap toujou kapab vini le 14 novanm k ap vini la. Men nou di, moun ki te gen viza yo, moun nou ta nou te vann biyè ki ap vin dirèk yo, sa vle di se pa moun k ap pase pa Giyàn Anglèz. Moun k ap pase pa Giyàn Anglèz yo, nou pral batay. Nou pral fè tout sa k depan pou nou fè pou moun yo kapab vini. Men tou, pa bliye jan m di nou an, fòk Giyàn Anglèz dekonfine, fòk Brezil dekonfine fwontyè li yo. Sa vle di moun ka vini dirèk vin sot Ayiti vin Brezil, men pou pase wout fwontyè nan moman an, ou pa kapab, ou pap kapab. Poukisa? Fwontyè yo pako Dekonfine ok e map di moun kap tedem yo yon gran mèsi tout moun ke tou nou t achte biyè pou yo oubyen nou te vann yo biyè nap diw pa dekouraje nap batay pou ou e pou tèt pam pou moun ke m t achte biyè pou yo pou moun kem te vann biyè oken kòb pa kapab pèdi kem kwè pa gen oken lajan kap pèdi m pa konn pou lòt ajans. Konprann? Pou tèt pa m. Sa m ap pale de moun mwen gen mwen gen relasyon ansanm avèk yo. De moun ki ti fè m konfyans, ki te penmèt yo voye kòb yo pou m achte biyè pou yo. Konprann? M kwè avèk 95 pousan, bon m di a 99 pousan, lajan moun sa yo pa kapab pèdi. Sa vle di, e n ap met tout fòs nou deyò pou moun yo kapab vwayaje. E menm ke e Giyàn pa ta ouvri Brezil pa ta ouvri fwontyè l pou moun yo travèse, Giyàn pa ta asepte moun soti Ayiti ale Giyàn ankò, n ap fè tout mwayen posib pou moun yo jwenn tout lajan yo san ke yo pa manke senk kòb. Nou di w mèsi ak ou menm ki t ap gade videyo nou yo. Nou di w mèsi ak ou menm tou k toujou pataje li. Pa bliye, videyo sa a se yon videyo ki trè enpòtan pou tout moun ki te achte biyè pou vin o Brezil Oubyen pou tout moun ki ta achte biyè pou ale Guyane Anglaise pou yo antre Brésil. Pataje video yo menm jan ou te bezwen tande nou an. De sa nap di sou biyè yo. Ou menm tou gon lòt moun ki bezwen tande l. Pataje video yo pa bliye ba nou lay lan. Ou konprann? E. Krikè ti bout dwèt, ba nou ti bout dwèt lan, ou bon, m oblije di l tou, epi n ap fè tout sa k depan jan m di nou an pou tout moun rekipere vwayaj yo, ou bon, pou tout moun rekipere vwayaj yo nòmalman pou yo vwayaje san ke yo pa pèdi senk kòb nan kòb ke yo te depanse. M di w mèsi, mèsi e mèsi ankò, pataje videyo yo, Abòne avèk chanèl kanal pam TV ou pa konn kòman pou fè sa ale sou espas wouj ki make sabòne klike sou li retirel sou pèsonalite metel sou tout de la wap gen tout notifikasyon nou gen pou lage yo epa pa egzanp maladi yan gen poul fini nou gen ankò nou pral rebalanse de biyè yo ankò de moun ki gen pou vwayaje avèk moun ki vle pase pa Guyana anglaise yo m kwè Bagay yo ap vini menm jan ke yo te ye a. Ou menm ki te gentan depanse kòb ou, pa pè, pa krent ou pap pèdi senk kòb nan biyè w, menm ke ou pa ta kapab vwayaje pase pa Guyane Anglaise, n ap fè tout mwayen posib pou kòb ou an rive jwenn ou jan ke ou te voye l ba nou isit o Brezil. Ok, mèsi ankò a tout moun ki ap tande nou.